Bonjou bonjou bonjou e yon gwo bonjou e a tout moun e nòmalman tout fanatik e esperans e avèk jezi papè yo fò layf alò jodi a nou vin pale direkteman de yon vèsè ki gen anpil enpòtans e osi anpil kalite ki kapab e revele nou. dirèkteman e nòmalman sa nou ye dirèkteman. E tou dabò n ap mande pou nou ban nou yon like, yon abòne e nòmalman yon pataj, yon kòmantè. E se li menm ki pral pèmèt ke nou avanse avèk travay sa. E se li menm tou ki pral pèmèt ke nou fè tout sa ke n ap fè a ki yon gran enpòtans e nòmalman devan lasosyete oubyen devan yon piblik. oubyen ki kapab fè mesaj la pase pou anpil moun kapab rejwenn li. Ebyen nou pral kòmanse. Tou dabò n ap mande nou e fè kè nou bat trè fò. Ede nou avanse avèk travay la paske sa se pèsonèlman se travay Bondye n ap fè e se li menm ki pral pèmèt ke anpil moun tande, se li menm ki pral pèmèt ke anpil moun tou konnen enpòtans de lavi. E dirèkteman de sa nou vle pale se Som 16 vèsè 11. E nou batize avèk yon tit ki di se Le chemin de la vie. Kisa w konprann de le chemin de la vie? Kèlkeswa moun nan, ou gen repons pa w kapab mete, le chemin de la vie. Ou ka konprann li yon fason, mwen menm m ka konprann li yon fason. Men tou senpleman, nou sèlman nou konnen n ap sèvi yon sèl Dye, yon sèl Divin, yon sèl Gran Kreyatè, yon sèl Èt.

Chemen lavi a ki pa lòt moun pou kapab rive se nan Etènèl dèzame, se nan non Jezi e se lè pawòl Bondye ke ou kapab fè yon chemen ki vrèman dwat. Yon chemen ki pap dewoute ou sou sa wap fè. Prenan le ka, se vre jèn yo de brave nan moman lontan te konn pase nan baz ou pase plizyè. ak moun ki aje, granmoun ki chita yon kote, yo kab bwè ti tafya yo, ap fimen tou sa, menm si doktè konn obsève yo, bib la obsève yo men yo konn fèl. Men kounya si w pase yon kote se jèn ou wè ki ap fèl. E non sèlman yo pa fimen ti tabak, sa yo rele manòk ki gen gran fèy la, granmoun yo konn fèl la, but yo fimen sa ki pou devye yo. Enben la moun sa yo si yo pa fè yon vòl de fas oubyen yo chache prezans de Dye oubyen yo pa nòmalman. antre anba zèl Bondye, li labib, yo deja pèdi e chemen de lavi a. E pou moun kap ki bezwen gen yon chemen de lavi, nòmalman yon kote moun yo dal apre, se moun dirèkteman ki mete li dan la vrè chemen. E moun ki mete dan le vrè chemen ki konnen le verite a, ki ap chèche yon vrè chemen pou yo kapab rive. Pou sa nou diw le vrè chemen an se nan pye Bondye ou menm pèsonèlman ki gon kote ou tap divètiw se chache pye Bondye nòmalman pou kapab gen lavi etènèl e yon lavi ki va mennenw sove lavi etènèl an Jezikri notre sevè o non de Jezi wap gen lavi lòske ou pwan chemen ki dwat la e pou kontinye poul di il n'y a d'abondante joie devant ta face des delices etènèl a ta dwat. I gen jwa pou moun ki pran chemen sa. I gen jwa moun ki met ajenou devan Dye. I gen jwa moun ki konfese peche l. I gen jwa pou moun ki rekonèt ke ou fè sa ki mal devan l. I gen jwa pou moun ki mache selon lapawòl de Dye. I gen jwa pou moun ki mache selon lèkòmandman de Dye. I gen jwa pou moun ki fè tout pratik Labib la mande a. I gen jwa pou moun ki mete Jezi nan kè l. I gen jwa pou moun ki fè kò l tounen yon tanp di Sentespri. I gen jwa pou moun ki mache Selon tout lè kòmandman, selon tout prensip Bib la bay, selon tout prensip Bondye te bay e ki mache selon la lwa de Letènèl. Lè sa, w ap pwospere paske w gen jwa nan kè w. Lèske w konn ou fè yon bagay, ou met ajenou, ou mande padon. Lèske w konn ou fè yon bagay, ou. Pwostène w. Ou te fè frè w yon bagay, ou te fè sè w yon bagay, kè l te fache, li pa t bon, ou met ajenou w mande padon, e ou vin devan l tou w konfese, ou di, Eskize m, sa te fèt, e pa fòt mwen, oubyen se imèn ou ye, yon erè ka pase. Lèske ou met ajenou devan Dye, ou mande l padon osi. Lè sa, w ap gen jwa nan tout sa w ap fè, e w ap pwospere, w ap gen lavi etènèl ki p ap janm fini, o non de Jezi. E. Li kontinye pou l di, De Delis a ta dwat, De Delis a ta dwat, e lòske l retounen, li p ap mete w nan bò goch li, li ap mete w nan bò dwat li, kote w kapab gen sipò. E lè sa, se li k ap kenbe w, se pa ou k ap kenbe. Si se ou k kenbe l, w ap lache, men si se li ki kenbe w, l ap kenbe w pou lavi etènèl. E lè l retounen, li va di w, Mete w deyò, chyen, lèzipedi, lèzipokrit, lèfarizyen, men li va di w, Bon. E bèlfi de sèvitè l ki t ap tann retou an gwa l, men li vin rezève plas ke l te sèvi pou ou a, plas ke l te rezève pou ou a, plas ke l te chwazi pou ou a, vin rezève l, e pou w kapab gen lavi etènèl, pou w ka retounen sou latè restore avèk Dye, pou w vin pase mil an avè l, e kote ou menm ou va gen lavi etènèl, ou va fè tout fanmi ou an glwa etènèl, ou va ap mache, w ap chante glwa a lanyo, e lè sa a, tout fanmi ou, tout zanmi ou te pale de Jezi ki te aksepte, tout. Gras ou nèt an swa ki ta aksepte Jezi kòm Sovè pèsonèl ou, e ou va sove, ou va gen lavi etènèl ki pap janm fini. Lè sa w ap pwospere tankou David, w ap pwospere tankou fanm Samariten an, w ap pwospere tankou Batime, e lè sa w ap gen lavi, e lè sa w ap di wi. m t ap sèvi yon Dye toupisan, m t ap sèvi yon Dye vivan, e m t ap sèvi avèk yon kè sensè. M te respekte tout prensip li yo, e m te mache selon kòmandman li yo. M ap gen lavi etènèl ki pap janm fini, o non de Jezi! O non de Jezi! O non de Jezi! Qu'il en soit ainsi! Qu'il en soit ainsi! Qu'il en soit ainsi! Amèn! Amèn! Amèn! E se la nou te nan kout meditasyon nou jodi a. Tou senpleman, nou te vle fè w konnen le chemin de la vie. Nou te vle ba w yon kout meditasyon ki se le chemin de la vie, kote ou menm ou kanpe egzakteman. Ou va ban nou yon abòne, yon like, yon pataj, yon kòmantè, ou va di kòman ou kapab detaye sa plis ke nou menm. Paske chak moun, Bondye mete yon vizyon nan yo menm, ou menm Petyonèl nan sa w ka fè a, se pou w fè l pou Bondye. E la, Bondye va beni w. W ap beni, ou beni nèt. Pesonn moun pa ka retire sa nan men w. E se la kout meditasyon nou rive. Pase wè nou sou YouTube ki se Avec Jésus Pa Pè Yo For Life e sou Facebook ki se Espérance. Pase wè nou. E se te zanmi w Cleris Fenelus. N ap retounen toutalè nan yon lòt videyo. Baww!